Zanmi se yon plezi pou m avèk ou ankò yon fwa pou nou prezante ou emisyon An nou grandi ansanm sou pòdkas An nou grandi ansanm a pati de Spreaker kote nou anrejistre epizòd yo. Nou gen lontan nou pa parèt e nou te ap fè kèk restriktirasyon nan aktivite sa nan pòdkas la. Nou te gen kèlke preparasyon ke nou ap fè, donk li te pran nou ti tan pou nou te reparèt, men nou te anonse ke nap reparèt, donk nou reparèt. Se yon plezi, ankò yon fwa, pou nou kapab euh, la nan objektif emisyon sa a, ki rele An nou grandi ansanm, objektif li ki se pou nou grandi, jan non endike l. Kote mwen menm, nou ap fouye euh, sèten euh, konesans nan devlopman pèsonèl, nan leadership, nan devlopman leadership, nan kwasans pèsonèl ou e kote nou deside pou nou pataje l tou paske nou ret kwè ke lavi a chak jou k prezante chak jou ki vini li prezante nou de opotinite kote nou kapab grandi ebyen si chak moun ap grandi e yo pataje sa ke yo aprann leson ke yo aprann yo yo mete yo an pratik e yo envite lòt mete yo an pratik egalman sa ap pèmèt ke nou tout nou grandi ansanm donk se akoz de sa nou fè emisyon sa ki rele an nou grandi ansanm. pou nou pataje nosyon sa yo ki kapab mete ou nan de moman de refleksyon pou ou menm ou kapab wè ki efò ou kapab kontinye fè avèk lavi ou pou ou menm ou kapab grandi nan vwayaj sa a ke nou ap fè sou tè a Bondye kreye pou nou. Epizòd sa a, ou ankò epizòd An nou grandi ansanm yo. Ou kapab tande l dirèkteman sou Spreaker, men tou ou kapab li redistribiye sou lòt platfòm tankou iHeartRadio, tankou Castbox, tankou Google Cast, tankou Spotify, e lòt ankò platfòm. Si w vizite wèbsayt la, ou kapab wè ki kote ou kapab tande. Men konsa tou, si w chèche sou Google, dat kòm ou chèche. An nou grandi ansanm, ou ta pe l jan w wè l ekri an kreyòl la, jan l eple an kreyòl la, e An nou grandi ansanm w ap jwenn epizòd nou yo. Ou ankò si w ap swiv nou sou rezo sosyal yo tou e kote ou swiv mwen menm pèsonèlman ou kapab wè m itilize hashtag An nou grandi ansanm jan l ekri a san ankenn espas. Annou grandi ansanm. Ou kapab e toujou abòne ou tou avèk chèn YouTube ke Spreaker mete disponib pou epizòd podcast sa. E peze bouton abòne a, peze bouton subscribe la, e bouton rouge et blanc an, e pi ou kapab toujou tande epizòd yo chak fwa ke yo menm yo soti. Epizòd Annou grandi ansanm yo se pa, e ou pa gen anyen wap peye pou li. Sèl sa ou bay an retou se tan ou ke nou remèsye ou pou tan ou pou 15 minit sa yo ke ou pran pou w kapab koute epizòd la. Nou pa fè reklam ladann, nou pa fè ankenn pwofi ladann, se yon aksyon benevola ke nou ap fè ladann. Donk si ou menm ou kapab pataje sa w tande yo. Rantre an kontak avèk nou tou de manye pèsonèl si gen kesyon ke ou vle poze nou, si gen de bagay ou vle nou klarifye, si gen bagay ou vle nou korije, nou ap apresye sa anpil. Non pa m se Garry Moïse, G-a-r-r. Y Non fanmi m siyati an se Moise M-O-I-S-E Si w pa konnen l deja, donk ou kapab jwenn mwen sou rezo sosyal yo. Si w pa konekte avè m deja, ou kapab swiv m, ou kapab wè lòt travay ke nou menm nou fè. Ou kapab wè kote nou amize nou tou, tankou de platfòm tankou Facebook, kote dèfwa nou konn mete kèlke nosyon d'humour men. An grand pati se kote nou itilize rezo sosyal yo pou nou kapab konekte avèk euh, plizyè kalite moun, pwofesyonèl, zanmi lontan, fanmi, etc. Men si ou menm ou vle kontakte nou direkteman, ou kapab itilize nenpòt nan platfòm sa yo. Nou sou Facebook, nou sou LinkedIn, nou sou Instagram, nou sou Twitter. Donk ou kapab jwenn nou ladann egzakteman. Voye yon mesaj dirèk sou nenpòt bagay ki gen pou wè avèk An nou grandi ansanm. Si gen yon bagay ou ta renmen nou klarifye, si gen yon bagay ou ta renmen nou ale plis, si gen yon sijè ou ta renmen nou devlope plis tou, nou prè pou nou resevwa sa. Ok, donk An nou grandi ansanm. Jodi a la, kòm nou konnen epizòd yo pa sipoze long, nou pale objektif nou se pou nou fè 2 epizòd ki 15 minit ou mwens.

nan sijè sa a, men m vle itilize li nan kontèks de lidèchip an jeneral, paske nenpòt moun ki aple pou nan pozisyon de dirijan e ou fè fas avèk de sitiyasyon kote ou jwenn swa de kritik, swa ou jwenn de doleyans, swa ou jwenn de plent ki konn pote ba ou menm, ou jwenn tout kalite rekèt E dèfwa ou konn menm rive genyen dè atak. Objektif emisyon jodi a se pou nou kapab fè w reflechi sou kijan ou menm zanmi lè w ap dirije kèlkeswa sa li a, ke w ap dirije yon antrepriz pèsonèl, ke w ap dirije yon òganizasyon ke ou menm ou fonde, ke w ap dirije. Nenpòt sa l ye a, ke w legliz, ke w lekòl, ke w se w antrenè spò, depi w nan pozisyon dirijan, e menm, bon, nou pa pran anpil egzanp sou politik, men yon moun ki nan espas piblik la, ke se swa nan fonksyon piblik kòm yon moun nome ou byen eli, ou ankò yon moun ki jis ap milite, tout sa yo, tout gen avwa avèk lidèchip egalman, e donk, tout sa yo, pwen komen yo, se moun k ap dirije. Ou menm tou ki se paran, ki gen pitit ou, e ke w gen fwaye w ap elve, w ap jere fwaye ou, enbyen, ki jan ou fè fas avèk tout jan de egzanp sa yo ke nou site la a? Sitiyasyon difisil yo, sitiyasyon kote moun atake w, kote moun kritike w, kote moun pote plent ba ou, e ke se swa plent lan se pou yon lòt moun ou ankò, ke se swa de repwòch ke yo fè ou ankò, dè koreksyon ke yo mande ou pou fè ou ankò dè bagay yo mande ou pou revize pou ou amelyore eksetera ki jan ou fè fas avèk yo donk gen anpil moun ki ekri sou dosye sa yo men mwen mwen tap fè nan kad yon prezantasyon map prepare e mwen jwenn kelke konsèy ke m ta renmen pataje ansanm avèk ou jodi a la e m espere ke nan sfè d'aktivite ou ou menm ou jwenn okazyon pou ou mete yo an pratik konsèy nou pral bay la yo. Se pa de bagay ki fasil ke yo ye, men yo posib. E map tou diw sa, mwen bay konsey sa, se pa paske mwen mwen pi bon pase lot moun, se pa paske mwen mwen mwen pafe, se pa paske tout sa map fe nan la vi a mache telman byen. Se paske m jwenn de leson la dan ke mwen mwen kapab aprann, e kom mwen konnen emisyon sa li rele an nou grandi ansanm, Enben, m ap chèche grandi, m ap chèche fason pou m amelyore lavi m, m ap chèche fason pou m amelyore fason m fonksyone. Enben, mwen di li enpòtan pou ke nosyon sa yo, konsèp sa yo ke m aprann nan, konsèp sa yo ke m ap dekouvri a, konsèp sa yo ke m ap reflechi sou yo a, pou m pataje yo ansanm avè w e m envite w pou rejwenn mwen nan vwayaj sa egalman. Gen yon mesye ki rele Matthew Swires ki ekri yon atik nan magazin Inc.com e ki pale, li bay 5 konsèy sou ki jan e ou menm pa egzanp sou ta goun biznis ou sou goun biznis ou son ou moun ki posede biznis ou e pi gen de e kèlke sa tout efò ou fè men gen de moun ki pote a Ki gen yon de bagay ki pa fè ou plezi kan men malgre tout efò ke ou deplwaye. E nou konnen jeneralman nan biznis sitou nan mond oksidantal la, yo toujou di ou le kliyan e wa. E m pa vle di a travè le mond antye paske m pran prekosyon pou m pa de, pou m pa fè de deklarasyon absoli konsa san m pa gen verifikasyon pou yo. M tou bay moun konsèy sa tou, donk pa kouri di le mond antye si w pa konnen si se konsa l ye men nou konnen gen anpil kote efektivman kote yo konsidere le kliyan li menm moun ki kliyan an se yon wa l ye. Donk sa ya di ke li menm ou oblije fè le maksimòm posib yo menm lòske ou nan yon biznis pou ke ou asire w ke w trete kliyan ou byen pa vre. Ebyen ou menm ki pa gen yon kliyan k ap peye w pou sèvis ou oubyen k ap peye w pou yon pwodui ke w ap vann, ki jan antanke responsab, antanke dirijan ou fè fas avèk moun sa yo lòske ou gen de bagay ki merite korije e ki vin ke yo atire atansyon w sou yo? Premye konsèy yo se ke premye bagay pou evite fè se. Reponn takotak pou ou sanse reponn nan yon kontèks datak egalman. E gen de moun ou gen dwa konprann fason l kòmante sou afè ou e se de zatak pèsonèl. Enben gen plizyè atitid, gen plizyè konpòteman ke w kapab adopte nan de sikonstans parèy. E premye bagay la, si se yon bagay ki fèt de manye odib, an anko si se yon bagay ou tande, ebyen asire ou ke ou koute. Gon, gon diferans ke nou kon etabli, nou renmen etabli sa, diferans ant koute avèk tande. Pwese ke lò tande, ou annik jis tande, pa gen yon ki fèt, ou tande, ou tande yon bagay, ou tande yon son. Men lòske ou tande, lòske... Ou ap koute, ou gon atansyon soutni. Li son lòt degre. Li menm li plis aktif pase ke ou pote atansyon e sa mande tou pou reponn. Sou ou si se tande ou annik tande, ebyen pa gen anyen ki fèt ou jis tande. Li pa jan nou di lan kreyòl la li pase nan yon zòrèy li sòti nan lòt. Pa vre? Ebyen premye bagay pou fè a se chèche Koute sa ki genyen k ap di a. Koute plent lan. Koute rekèt la. Koute doleyans lan. Koute revandikasyon an. Koute kritik la ki ap fèt a e ki pote ki ati e ke yo pote ba ou a. Lòske ou koute sa vin pèmèt ke ou menm ou vin kapab Devlope de mekanis kote li vin pèmèt ou konprann mye sa k ap fèt la. Paske si ou pa konprann, ou p ap ka rive reyaji byen, ou p ap kapab rive reponn byen, pote yon repons pozitif, p ap kapab rive pote amelyorasyon ki nesesè la. Dezyèm bagay ke yo bay la, se ke li trèzenpòtan tou pandan w ap koute a pou ou detèmine eske. fòk mwen reyaji touswit? Èske fòk mwen pran yon tan byen detèmine pou m reyaji, keseswa inèdtan, demi jounen, yon jounen, yon semèn, yon mwa? Ou ankò èske tou s on bagay ki pa merite ankenn reyaksyon, s on bagay ki pa merite ankenn repons? E lè m di sa, nou di sa kèlkeswa sa l ta ye a, keseswa yon plent, keseswa. yon doleyans, yon keseswa yon kritik, keseswa yon atak, li enpòtan pou ke ou menm zanmi ou kapab pran tan pou detèmine eske sa a li menm li merite yon repons e ki lè l mande repons lan e ki sòt de repons ki apwopriye pou nou bay ou ankò tou eske l eske l annik rete pou m annik pa reponn ditou pou m kite sa m tande a. Donk ta pral depann de sitiyasyon. Men nan tout sa ki genyen yo, kèlkeswa sikonstans lan, li enpòtan pou ou ke ou menm ou rete, ou gade yon atitid pwofesyonèl. Ke ou son pwofesè lekòl, ke ou son yon moun ki ap fè transpò piblik, Ke ou se yon moun ki pastè legliz, ke ou se yon antrenè baskètbòl, kèlkeswa sa w ye antanke yon dirijan, ke ou se yon koutiryè ki gen kliyan k ap tann yon rad nan men w a yon sèten epòk ou ankò ki gen yon bagay ki mande korije, kèlkeswa sa l ye, ke ou nan fashion design, ke ou se yon moun ki annik gen de pwodui ke w ap vann, kèlkeswa sa w ye a, kèlkeswa aktivite ke w ap mennen an. Li mande pou w itilize labyesyans pou pran yon ti tan. Pou pa kouri konprann ke tout bagay se atak yo ye. E dèfwa menm si son atak, fò w repliye pou konn kijan pou w menm ou kapab reponn. Asire w tou, lòske son pwoblèm ki prezante devan ou, ou ofri moun nan yon solisyon. Ou ankò moun yo ki prezante pwoblèm nan yon solisyon. Paske sa a li menm li sanse rive, li pèmèt ke pwoblèm nan pa kontinye. E moun sa a ki te santi enterèl leze a, ou kont, ou ankò ki sanse pat satisfè de kèlke sa travay la ki te fèt la, kèlke sa aktivite a, e ben sa vin pèmèt ke ou bal yon asirans ke ou etabli konfyans lakay ou, ou etabli konfyans lakay li tou. Ebyen ou fè moun sa fè ou konfyans. Donk, y enpòtan pou ke ou mete w nan po moun nan, pou ke ou kapab fè moun nan santi ke ou pran sa l di a an konsiderasyon. Donk, pa annik ale ou kouri ou neglije sa moun nan di a, a entèl pa konn sa l ap pale a. Donk, pa kouri neglije ba yo konsa. E, answit, lòske ou ofri moun nan solisyon, fò asire w ke w ap fè yon swivi. Donk, asire w ke...